Gade yon ba di nèg pa fè. Chak moun fè djòb a yo jan yo konnen sèlman. Lapolis se frè nou. Si yo konnen yo se frè nou. Men si yo pa konnen se frè nou, tanpi pou yo. Alò nou menm nou se Ayisyen. Nou pa p fè yon batay pou nou kraze peyi a non. N ap fè yon batay pou nou restriktire peyi a nan tout dimansyon. Paske li pa jis. Yon Ayisyen pa gen fyète pou l ap viv ann Ayiti. Ti jèn yo kounye a la yo san espwa. Tout moun ap pati kite peyi a. Nou menm ki rete a se pa paske nou paka ale non, nou gen kran. Peyi nou se pou nou, nou tout paka leve pati, se kanpe goumen li ye pou nou met peyi a deyò. E m ta swete tout lòt Ayisyen kèlkeswa kote k ap tande mesaj sa a, sonje byen pwoblèm Ayisyen an genyen ann Ayiti a, se Ayisyen menm ki anjandre l. Koman fè sa ayisyen k anjandre l? M a ba l tou klè. Aktyèlman Lèzetazini ap regle bagay pou zafè eleksyon lakay li. Èske yo p ap fè travay pa yo? Èske yo menm yo ka di w pa defann teritwa w? Men si w kite de moun ki san karaktè ap dirije w, y ap toujou lage bagay sou do ameriken, sou do lafrans, sou tout bagay. Ayisyen k ap toupizi ayisyen. Si yo pase m yon lòd antanke chèf nan bsap. M wè l pa bon pou tout twoup la, m ap di non l pa p egzekite. Ou di mwens m tande l m pa egzekite l. Men si se yon bagay ki pou twoup la, e l ap tounen al jwenn popilasyon m ap egzekite l. An nou pran egzanp tankou kanal la. Nou fon batay pou kanal la. Lè batay la te kòmanse, pa t gen moun ki te konprann li. Yo te pran l pou jwèt. Mackendy, nou gen yon grenn bagay ki enpòtan. Ayiti se pou Ayisyen. Ayisyen pa gen kenn kote lap alèz nan mond lan ot ke an Ayiti. An nou batay, tout nèg ki konnen ke yo kwè nan Ayiti an nou batay pou nou chanje sò peyi sa. Paske, menm jan nou batay nou reyisi kanal la, dyaspora aletranje sakrifye. Yo voye lajan nan mwayen kote ke yo sakrifye tèt yo nan travay, nan fredi, nan tout kalite bagay, yo sipòte kanal la, men kanal la. Prèske fini a san pou san. Men batay kanal la se te batay tout Ayisyen, se te pou Leta Ayisyen. Depi m fèt, Leta Ayisyen poko janm reyalize yon ouvraj irigasyon sou yon kanal, sou yon rivyè pou l fè yon kanal de se tip. Bon, menm Larepiblik Dominikèn k ap pale, ki di yo gen 12 kanal, èske yo gen yon kanal ki egal a sa? Sè ke son fyète pou nou zot Ayisyen ki met tèt nou ansanm, sa son senbòl dinite ke liye ke tout Ayisyen, kèlkeswa kote nou ye nan mond nan, depi n met tèt nou ansanm nou ka retire Ayiti nan bourbiye sa ke l ye la.
Lwen de la, m di w ankò, gen yon sèl Leta Ayisyen. Lapolis se avèk Bsap nou se frè, paske n ap defann yon sèl peyi. Men se polisye ki konprann y ap fè djòb apa yo. Nèg ki nan pnh yo. Sa vle di polis nasyonal de sèvis la. Men tout sa ki nan pnh la tout bon, yo konnen wòl la yo. Nèg ki nan pnh yo, nou pa gen pwoblèm avè yo, jan yo vle yo mèt vini n ap resevwa yo. Nou pa la pou n mache goumen ak lapolis non. Men si yo konnen se nan pnh yo yo mèt vini. Men si yo konnen nan pnh yo e pa gen youn nan nou ki lènmi. Yon sèl bagay, sa k te rive yè la, yon popilasyon ki ap manifeste kontantman l. Men fason yo tap manifeste kontantman yo se pa nou ki te mete yo an lyes. Yap felisite pou kanal la, ke si nou gen kanal la se gras a Bsap, men lapolis te la li te ka ede nou batay. Nou menm nou pa wè lajan, nou pap touche, nou pa wè lajan, nou pa wè ti kat debi, nou pa wè anyen, nou wè peyi a dabò. Ayiti avan tou.

Si w pa respekte m m pa ka respekte w. Lapolis gen djòb pa l. Bsap gen djòb pa l. Peyi a se pou tout Ayisyen. Men chak antite k anndan peyi a Leta mete yo an fonksyon se pou bezwen de la kominote ayisyèn. Nou menm n ap fè djòb pa nou. Nou pa te konnen nou t ap pral nan goumen ak lapolis si nou pa t gen sa k rele taktik sou nou. Konbyen moun ki tap mouri. Alò nou la journaliste nou te wèl mwen sèl sa kem deplore te gen yon media ki rele le nouvelliste alò kòm mwen menm yo di yap al pote jounal la pou mwen gen plizyè konfrè ki relem ki di le nouvelliste di ke les agents de la bsap ta pwale pou yo al piye dwann wanament nan premye bagay mabal di son ti ri konfidans. Moun ki direktè dwàn nan aktyèlman se yon moun Wanament li ye. Malgre misye nou leve nan menm katye, n abitye jwe baskèt ansanm, sè mon ami. Pa t janm gen prezanpsyon pou nou t al sakaje dwàn. Sèke moun yo t ap manifeste kont yon desizyon ke Ariel Henry pran ki pa gen ni pye ni tèt. Ebyen kounya la nou menm kisa nou di? Si gen leta, gen bagay serye k ap fèt. M kwè ke Jean-L. Joseph antanke direktè jeneral ki kwafe Bsap, ki kwafe tout bagay nou konnen yo jan nou konnen an, li ta gen yon lòt fòm. Luis Abinader te deja mande pou yo te retire Bsap sou kanal la. Men pandan ke yo te mande Bsap pou l soti sou kanal la, Tout moun te konnen l. Ariel Henry pa t met dlo nan bouch li pou l te pran yon desizyon pou l te mande pou Bsap soti sou kanal la. Ebyen DG Jeantel te di fè mo pas nou se se peyi n ap fè, se peyi n ap defann. Ebyen se mo sa la, se sou mo sa la Ariel ap reyaji sa l twouve se yon ensilt. Men Ariel se yon souzòm. Mwen menm mwen m di sa. J'ai été élevé à la vieille école.
Travayè m pa di nèg yo detwonpe oubyen sa pran anfas ankenn kò. Men, kèlkeswa kò tou ki ta konprann yo ka vin pase besap nan boubye, n ap di yo byenvni epi y ap jwenn anpil afeksyon. Mèsi.